Salut mes amours kòman nou ye m espere ke nou anfòm map di nou byenveni sou chanèl Marcello Civil lan pou yon lòt ti videyo ok mes amours ou menm ki fèk tonbe sou chanèl sa pa bliye abòne like pataje videyo yo paske anndan chanèl sa wap jwenn anpil bagay kap itil ou wap jwenn anpil anpil bagay kap itil ou ok mes amours e. Dèk sa nou pral pale jodi an, kòman nou kapab wè li nan deskripsyon an, nou pral pale ki rezon ki fè ayisyen yo kouri kite Brezil. Ki rezon ki fè ayisyen yo kouri kite Brezil? Bon m pap jeneralize ka, men m ap bay kèk rezon ki koz sa. Premye rezon an, premye rezon an, se egzijans fanmi an Ayiti. Ke m konnen pa tout moun k ap dakò l, sa m di an, men li vrè. Se egzijans fanmi an Ayiti. Ok nou menm nasyon ayisyèn nan, nou son nasyon ki vrèman sansib, nou toujou ta renmen ede pwòch nou, nou toujou ta renmen ede, toutotan nou genyen nou santi nou ta ede, nou toujou ta renmen ede moun dèyè, nou toujou ta ok. Sa se youn nan rezon ki fè ayisyen kouri ale etazini pou ki rezon, pou pou fasilite yo ka voye yon bout 100 dola pou yon fanmi paske lè wap voye la ou pap bezwen al chanjel paske isit

Byen ke gen moun an Ayiti, lè moun yo pran wout la, okontrè yo pa konnen pou ki rezon, yo pa janm konnen si se pou egzijans yo menm, gen ladan yo ki konn dèyè fè moun yo mal, bon, sa pa twò konsène m, ou konprann. Men, premye rezon an, se egzijans. M pap jeneralize ka a, paske chak moun fè sa w vle, chak moun gen dwa, pa egzanp, gen dwa, m ap di w sa, gen dwa gen moun ki pa menm gen yon fanmi Ayiti k ap mande yo, epi yo pran wout la. Sa vle di. Sa egziste. Men, mwen menm mwen di nou, gen moun ki k fè l pou tèt rezon ke fanmi yo ap ba yo egzijans an Ayiti. E non sèlman, fanmi an ki pap ap ba yo egzijans epi yo konnen fanmi an nan bezwen, yo ta renmen ede l epi yo di a bon, ban m pati pou yon kote ki kòmsi ki gen lajan an dola, lè sa a m ap kapab voye l pi fasil pou fanmi an. Dezyèm rezon an, gen moun ki pran nan, kòmsi, pran nan kouran. A, entèl te la ansanm avè m lale, talon tande li pral sesi, li pral pi byen viv pase m, li pral bagay, pou ban m ale tou. Epi gen rezon tou kòmsi moun nan panse kòmsi, a, si m Brezil m p ap janm anyen, e Etazini pou m ye pou m yon bagay. Mpap ret brezil bay tout moun prale fòm ale tou sa yo egziste yo egziste e gen anpil moun ou gen dwa kap viv brezil toujou yo gen dwa chwazi pa pran nan jan de kouran sa yo yo jis kòm te ka di sa yo fokis sou sa yo gen pou regle men majorite moun ki brezil la yo tout gen yon gwoup moun yo ki ale tou se swa zanmi se swa fanmi K ap di, Aritèl sou tèl anpè, sou tèl lòt bò a tou, ou t ap bay, ou t ap pi bagay, ou t ap pi sesi, ou t ap pi sila, ou t ap pi sila lòt bò. Bon, sa a, w ap jwenn li. Sa vle di si tèt ou pa byen pase sou zepòl ou, w ap kouri. Oke? Men mwen pa kont yon moun ki ale, m pa kont sa ditou ditou, paske chak moun gen, gen, kòman m te ka di sa, chak moun gen volonte yo pou pran desizyon w vle yo, pou fè sa w vle, paske petèt ou gen dwa pa konn kisa moun nan ap andire, kisa moun nan t ap andire. Epi ou pral kritikel non sa pa dwe fèt ditou ditou moun nan granmoun li chwazi pran desizyon li ale ou pa konn kisa ta pral rive aprè sa yon lòt rezon ankò gen moun ki gen dwa te pase yon wonte nan zòn kote li te rete nan katye kote li te rete bon li pa wè kòman li pral li pral efase wonte sa. Desepsyon sa l pa wè kijan l pral efase l epi l wè se kite pou l kite Brezil. Pa m ka pran egzanp tankou si ke ou gen dwa ou gen dwa ou gen dwa gen madanm ou la li fè li fon salte nan zòn nan bon piske ou pa vle kite fi a ou wè se pran pou pran wout la pou al ansanm avè l pandansetan sa gen dwa pa t menm nan bidjè w epi on on Ou gen dwa nèg mari w tou gen dwa sal ou nan katye a epi tou ou pa wè sa pou fè, ou pa wè kijan ou pral efase sa e ou pa vle kite nèg ou, ou gen dwa jis kite zòn nan. E ou vin wè kòmsi kite zòn nan pa piti nan anyen epi ou kite peyi a. Sa li egziste. Li egziste yon fè nòmal li ye. Sa vle di se sa fè ou pa ka kritike yon moun ki. pran wout la gen moun ki fèl men m pa kont yon moun ki fèl non plis kap kritike a bon mwen menm m pa plase pou m kritike moun ki pran wout la e moun ki pa pranl tou m pa kritike paske chak moun fè sa w vle chak moun ou alèz kote w ou mete w alèz kote w santi w ka alèz konprann e pi se rezon sa yo ki fè anpil moun gen dwa kouri pran wout la e gen moun tou ki pa pranl se pa pran yo pa ta vle pranl yo jis ap panse toujou yo jis ap prepare paske pran wout la Se yon bagay ou dwe byen planifye, ou sipoze gen kòb nan men w pou aranje tout bagay paske pa gen moun ki ta renmen ap fè yon bagay epi yo pran echèk ok. Se te rezon sa mes amours, epi pa bliye si nou renmen jan de videyo sa yo like, pataje videyo avèk yon zanmi nou, kite yon kòmantè epi enskri nan chanèl la pou nou kapab jwenn plis videyo, dakò mes amours.